An nou gade ki sa mwen menm antan ke on animatè de radyo, antan kon moun ki trè enprenye anndan kesyon mizik anndan sektè sa, ki sa m ka atann de Zafèm. Paske apwòch fanatik, apwòch tifwozi, apwòch nèg k ap mache dèyè dyaz, li p ap janm menm jan avèt apwòch mwen menm k ap gade tout evolisyon dyaz, atis anndan sektè sa. Apwòch pa m nan li an ap diferan paske gen yon bagay m ap atann de Zafèm. Eske Zafèm pral vini apa de apwòch mizikal men yon apwòch biznis mizik? Paske jodi a la, ann di ke si m di Zafèm pral vini avèk yon lòt apwòch mizikal sèlman, eske l ap pote rezilta a moun ap tann nan? Eske apwòch mizikal Zafèm nan, si se sèl li l pote sèlman, eske l ap sifi pou l fè diferans lan nan mitan tout nèg a kòn a grif ki gen la yo. Paske sektè sa se pa yon sektè ki fasil. Se yon sektè ou jwenn tout nèg ladan, ou jwenn tout kalite figi. E nèg yo pa fasil vre. E nèg yo jwe pye ze men pou yo domine makèt la pou kont yo. Pèsonèlman, m ap di n sa sensèman, si Zafèm panse ke se sou le plan mizikal l ap vin a chanjman sèlman, Zafèm ap an danje. M klè sou sa. Si Zafèm panse se sèlman sou le plan mizikal Lap fè chanjman sa. Lap fè revolisyon sa. Ebyen Zafem ap just wè li rete lap fè bèl mizik lap fè bèl production epi sa sa ret la men m panse ke avek larive de Zafem o sen de cette industrie ta sipoze yon chanjman radikal nan fason ke premyèman nap fè mizik men dezyèmman tou nan fason ke nap jere tèt nou nan biznis mizik sa nan tout fason nèt. Jodi a fòk nou klè ke fason nap fè biznis mizik sa li pap pote anyen pou nou. Fason ke nap jere tèt nou, nap fè biznis pa gen anyen serye lap pot pou nou. E jodi a la si Zafèm pa bay yon egzanp de jan ke biznis mizik sa ka ye, ki pwofi ke nou ka tire e sispann fèl an kokorat, m panse ke Zafèm pap pote yon solisyon vre. E pou lè sa jodi a la m pral egzòte Zafèm silvouplè sektè sa li bezwen Premyèman, san nèf nan fason n ap konsome mizik, nan fason n ap pwodui mizik, nan sa n ap tande. Wi nou bezwen lòt apwòch mizikal. Wi nou bezwen nou tande yon lòt bagay paske pandan plis ke dizan la a, nou prèske tande se prèske menm bagay yo k ap fèt. Pwodiksyon prèske monotòn nan zòrèy nou. E anpil moun gen espwa, anpil moun ka parye sou zafè m ke sa yo pral tande nan men l lan s on lòt bagay l ap ye. Jiskaprezan m pa gen pwoblèm a sa. Men dezyèmman tou nan sektè sa a, nou bezwen fòmasyon mizikal ki ka moutre sektè sa kote nou ka ale avèk mizik lan. Nou bezwen fòmasyon mizikal e eske n pa ka jwenn li nan Zafèm? On fòmasyon mizikal ki ka moutre ke lakilti ayisyèn, lamizik ayisyèn kapab ekspòte sou tout mache. Eske Zafèm a kapab jere sa pou nou? Eske Zafèm ap gen kapasite pou li pase men nan dosye sa. Eske jodia la avèk larive de Zafèm nou ka di wi jodia nou gen yon djaz ki ka prezante sout nenpòt sèn nan mond lan? Dezyèm bagay nou mande a Zafèm, eske Reginald Cangé avèk Dener Ceïde konn ki kalite chay ki sou do a, ki kalite atant ke moun yo ap tann nan men yo? Pèsonèlman, mwen menm pèsonèlman, apa de kote mizikal, men kote chanjman biznis mizik sa, m ta byen renmen Zafèm pase men nan sa. E la kapasite de Dener Ceïde, la kapasite de Reginald Cangé, an tèm de mizisyen konplè, m preske sur si nèg yo vle fè on pwojè serye, yo kapab. Yo kapab paske Reginald konplemante avèk Dener Ceïde se 2 nèg m konnen ki prè pou nenpòt sèn entènasyonal. Nan sa ap chante, nan jan yo ka chante, nan sa ap pwodui, nan jan yo konn pwodui, m ka parye sou nèg sa yo. Men èske mesye yo. sou fè on bagay konsa menm se sa kòm repons m bezwen eske jodi a la m ka desu aprè m fin tande zafèm soti epi se silans konplè k fè sou djaz la menm jan l te fèt deja eske nou pral atann de on zafèm ki pral just soti bèl mizik sèlman epi sa ret la mwen m atann anpil bagay de zafèm e m pa vle desu m pa vle desu paske jodi a ann sispann fè biznis mizik just pou biznis mizik men ann fè on bagay ki ka pwojte on lòt imaj. E imaj sa m santi m ka wè l nan zafè m. Men èske nèg yo ka fè l, èske nèg yo prè pou sa? M konn mesaj sa prale lwen, men m mande l kanmenm paske atant lan anpil pou zafè m. Èske nèg yo konsyan de atant sa? E dezyèm bagay m pral pote apa de sa m espere de zafè m, ebyen dezyèm bagay m anvi di jodi a de zafè m, se prekosyon pou nèg yo pran anndan biznis mizik sa avèk anpil animatè radyo, avèk atis, anpil mèt djaz, m ap tounen talè m pral di n poukisa.